Bonswa tout moun ou sou RVH sou radyo zòn ayiti non pa mwen se Tayron Luny nou konnen deja jodi la nap prezante yon ribrik ki se jistis lakay yon emisyon ke nap gen pou kap pase chak chak chak semèn petèt nou poko gen yon jou stab pou li li ka fèt samdi oubyen dimanch men lesansyèl nou vin avizew ke jistis lakay E lap la poul edew ou menm ki pa konn dwaw ak devwaw ou menm tou ki isit ki gon pwoblèm lap edew wè kòman pouw kapab rezoud pwoblèm sa nan jistis lakay yon lòt fwa ankò nap salye tout moun nèt ki brezil nap salye tout moun nèt ki chili nap salye tout moun nèt kap swiv nou ayiti ki etazini ki kanada men epi map salye tou vye zanmi mwen meu amigo Luis santo domingo un bueno ti também para nos amigos brasilieno Luis e uno su vagabundo eu trago la ta

ak avoka ou di mwen si ou pata gen avoka kisa pou fè kisa la lwa di ebyen avèk mwen mwen gen mèt Reginald Laventure ki son avoka ki avèk nou ki pral ede nou konprann kèk bagay ki pral reponn kesyon tou ou menm tou ki ap swiv nou ki se yon sitwayen ki ta renmen poze yon kesyon wap just pozel epi lap rann pou ou bonswa mèt Reginald kòman nou ye nou nan jistis lakay. Bonswa DG map salye tout oditè oditris tout entènot nou tout youtubè nou yo tou ki pral swiv emisyon jistis lakay e nou prè nou dispoze poun Reponn avèk tout kesyon Deja poze nou. E oditè oditris kap swiv nou tou si nou gen kesyon tou sou sou pwosesis jistis lan ke map an mezi ke poum poum ede nou Deja.
Bon se sa e se sa mèt Reginald nou pral li avan ke nou nou kontinye nan gwo dosye yo Luis ou tout bon? Vagabondou Ebyen e mèt Reginald ebyen lè w pale lajistis an jeneral e lajistis sa konpoze de konbyen eleman ki fè jistis sa menm? Konbyen eleman menm, avan ke nou antre nan lòt detay yo? Non men, depi w wè jistis, depi w pale de lajistis, ou wè minisè lajistis ki jere kòm si se li menm ki ap jere tout rès bagay yo k ap vini apre yo. N ap pale de, malgre se yon bagay ki endepandan, e li yo rele twazyèm pouvwa. Jistis lan Ou jwenn ministè de la jistis apre sa ou vin jwenn tout moun ki vin sou ki vini li siye anlè e tout moun tout lè sa ou vini ki vin jwenn li la ou vin jwenn kasasyon ou vin jwenn e ou jwenn m ap pale nan lesann nan lansanm m p ap pale ou de en de en a de sa vle di ou jwenn kasasyon ou jwenn tribinal de pè ou jwenn pakè e ou jwenn e tribinal sivil e tout sa yo fè pati sistèm jistis la men ki ap jere pa ministè de la jistis.
Ok! Ebyen ann ale, ann pran nan detay yo. Paske pa bliye ke nou gen tribinal de pè, tribinal de pè a le pli souvan mèt Reginald gen anpil moun pou di yon dosye ki nan tribinal de pè se dosye tèt kase, ou konprann se pa tèlman grav donk yon ti dosye yon nèg ki vòlè yon kabrit, yon nèg ki vòlè yon poul se dosye sa yo jere nan tribinal de pè. Avan ke avan ke m kontinye ann di ke. Talè. Èske poukisa depiw gen yon pwoblèm avèk yon moun, Mèt Reginald, ou paka rezoud moun nan, ou chwazi pran men chemen lajistis, moun nan gen pwoblèm? Moun nan rayiw, achane, sak koz sa? Son la ankò son pwoblèm de fòmasyon, son pwoblèm de konpreyansyon e son pwoblèm a m pa konn si l mondyal men kòm nap pale avèk pèp ayisyen an, èske se pa yon pwoblèm ayisyen ki gen tou ki di depi moun nan rele w nan leta e moun nan fini ansanm avè w. Men, sa ka rive nou gen yon pwoblèm, nou gen yon diferans ke nou pa ka antann nou antre, nou pa ka antann nou nan diferans lan. Gen moun k al kote yon pastè pou fè pastè a antann li. Gen moun k al kote yon zanmi pou fè moun yo antann yo. Men moun nan gen dwa al kote yon pastè, al kote yon zanmi pou antann yo, ke antant lan pa ka fèt, men li fè l, l al fè l devan yon jij yon fason, Pou l ka respekte, pou antant k ap jwenn nan ka respekte, moun nan di piske nou pa ka antann nou, tout fason nou pase nou pa ka antann, enben ann al fè sa devan yon jij depè, e devan jij la m panse ke tout bagay, antant lan ap respekte. Se yon fason pou moun nan ka rasire l ke divizyon oubyen pwoblèm li gen avèk lòt moun nan ke ke l ap rezoud e l ap rezoud definitivman. Li di enben bon n al nan tribinal pou n rezoud sa. Men se yon bagay yon moun te ka fè, yon moun te ka fè l. san ke e pa paske moun nan gen kolera avèw ni pa paske moun nan rayi ou depi moun nan rele w e m kapab di tou depan tou de koz ki mete moun yo nan pwoblèm nan tou ki fè yal devan jij lan tou. Se sa eske nou byen tande m ta swete ke nou byen aprann e n tande lòske yon moun nan envite w lajistis se pa paske moun nan rayi w plis ke pwoblèm nou genyen an ke nou menm nou pa ka rezoud li menm jan ke w ka fè apèl avèk yon pastè yon yon pè Yon se yon sitwayen yon jènès gen moun se yon ansyen nan zòn nan gen moun se yon grandèt yo konnen rele konsa nan zòn nan ki yon pèsonaj yo konnen rele pou vin wè kòman yo kapab jere sa men si faz sa ke nou pa ka jere l moun nan di ben ann nou mal nan tribinal pou n kapab fè limyè sou sa ke n ap pale a men le pli souvan moun yo konn pè depi w di w pral tribinal avèk yon moun moun nan panse ke se ènmi l ou ye si se yon moun ou pa vle wè se yon moun ki ta dwe mouri. Brèf, ebyen ann kontinye ke n ap di ke gen tribinal de pè, gen premye enstans, gen pakè. E èske w kapab di nou an detay ki wòl chak tribinal sa yo e kòman tribinal sa yo konpoze e kiyès ki ladan yo? Konbyen jij yon tribinal de pè sipoze genyen? Kisa ki konpoze.
Ok pou jodi a nap plis chita sou tribinal de pè nou pa pale nou nap pran yo etap pa etap ou konprann men pou jodi a nap pale de tribinal de pè kòman tribinal de pè konpoze kisak anndan l DG e tribinal de pè se yon enstitisyon leta li ye e se yon enstitisyon tou ki yo moute drapo l nòmalman ladan l tou avan ke yo kòmanse. Tribinal la tou depan, li gen dwa gen 10 jij ladan l. Men gen yon jij ke k ap jere tout jij yo e k ap jere tribinal la. E jij sa a, yo konn rele l premye jij, oudimwens yo rele l jij titilè. Sa vle di se li menm k ap administre tribinal depè a. Apre sa ou jwenn grefye. Grefye yo menm k ap jere grèf la, yo menm. Wòl yo se pran nòt, yo la y ap ekri sitou lè gen odyans y ap ekri e yo menm tou lè gen yon jijman k ap sòti fòk siyati yo nan jijman an. Si siyati yo pa nan jijman an, jijman an nil. Sa se pou grefye. Apre sa w jwenn sekretè. Sekretè yo menm se yo la pou ekri plent, pou ekri manda lè yon moun vini pou yo tape, pou yo fè tout bagay sa yo. Apre sa nou jwenn isye. Yon siyè ki gen wòl, ki gen wòl, doub wòl, e ke moun pa, moun pa konnen. Moun plis konprann isye yo sou ki la pou pote manda. Wi, isye la pou pote manda, men isye yo gen lòt bagay yo fè ankò. Isye yo konn sinifye manda. E isye yo tou, yo konn enpòtans yo jwe. Lè gen yon egzekisyon, fòk yo la. E egzekisyon an k ap fèt la tou, yo, yo, isye yo gen pouvwa. Si gon kay ki bal kraze, mèt kay la mande refere, li adrese l a ICA, ICA gen pouvwa pou fè kanpe pou di non, mèt kay sa di pa kraze l, pou yo pa kraze l. Sa se pouvwa ICA. Apre sa, nou gen sekirite, sou le plan sekirite, nou gen tribinal la gen polis ladan l nòmalman. Apre sa, nou jwenn avoka fonde pouvwa, pratisyen an dwa ki se alye. Yo pale, yo gen langaj yo, yo pa alye non, se oksilyè lajistis, sa vle di k ap travay, yo pa fè pati tribinal la, yo pa moun, yo pa anplwaye tribinal la, menm jan avèk lòt sa m sot site avan yo, men yo menm, yo se oksilyè tribinal depè, e san yo menm tou, tribinal depè a tou pa ka fonksyone, paske ou pa ka nan tribinal depè, fò gen, ou pa yon avoka, ou pa yon fandepouvwa, ou pa yon pratisyen an dwa, ou pa ka pale de tribinal depè, ou pa pale de moun sa yo. Dije. Yes ok ann ale non. Kisa k koz le pli souvan yo konn di avoka se vòlè? Eske gen yon fè reyèl ki fè le pli souvan yo di avoka se vòlè ouswen eske se pèp lan ki pa byen eduke ki fè yo toujou ap di avoka se vòlè? M rete kwè se edikasyon li ye, se fòmasyon e se yon bagay ou jwenn plis kote ka pèp ayisyen paske aletranje kote n ap viv la la tou yo bay avoka anpil valè. Depi kèlkeswa yon pwoblèm yon moun genyen depi ou pran avoka sou li dayè tèt tout moun cho. Tèt tout moun cho nan peyi etranje depi avoka sezi de dosye a ou kòmsi ou ou gon asirans ou gon asirans ke tout bagay byen mache tout bagay ap anfòm e son sistèm ayisyano ayisyen li ye ki di ke Avoka se vòlè aloske avoka ki wòl avoka premyeman avoka se konseye w li ye lè w vin pale avè li koute w li ba w konsèy lè fin ba w konsèy la li di w men sa lalwa di e pa gon kote nan lalwa ki di moun avoka dwe vòlè oubyen avoka se visye avoka se sesi wòl avoka se pou l konseye w apre konsèy ou fin konseye w aprè pou l di w men kisa lalwa di. E konsa li. Ok se sa nap salye tout moun net ki konekte se RVDH nap raple w nou nan lakou pwezi nou nan eta Rio Grande do Sul lan emisyon sa se jistis lakay ki la pou kapab montre w dwa w ak devwa w kisa w kapab fè si ou ta gen pwoblèm ou pa gen avoka ouzwen si ou gen avoka nou pral konnen tou de kèk de dwa ke nou dwe gen nou dwe konnen petèt nou neglije yo ebyen mèt Reginald Ki pwosedi pou moun kontakte yon avoka? Kisa moun nan ta dwe fè si l gen pwoblèm pou l ta jwenn yon avoka? Kòman pwosesis la ye? Pwosesis la men kòman l ye. Tou depan de pwoblèm moun nan genyen an, tou depan de pwoblèm moun nan genyen, li menm li ka chwazi ale nan tribinal de pè. Sa se yon lòt bagay. Si moun nan vle chwazi avoka, gen de fason l ka fè sa. Li ka al nan kabinè avoka, E kabinè avoka a, e bagay sa konn fè anpil pale anpil. E yonn nan rezon yo ta di w avoka vòlè oubyen avoka visye, se pa si se sa kè m di w se mank de fòmasyon. Moun nan ap fè l, moun nan pral lopital avan doktè a di ki sa l gen oubyen avan l di doktè a sa l gen, e fò l peye konsiltasyon. Moun nan pa gen pwoblèm pou l peye doktè a. E machin nan tou, lè w ap moute machin. Avan yo poko ale a, yo peye lanmò w. Alò men avan w rive. Enben de menm tou, lè se avoka k fè l, yo kritike avoka a. Lè w al nan kabinè avoka a, pou avoka a tande w, pou l tande ki pwoblèm ou genyen, avan l konseye w, avan l di w men ki sa lalwa di, avoka a, ou dwe peye avoka a konsiltasyon. Ou peye avoka a konsiltasyon. Epi tou pou di avoka a ki sa w genyen, apre sa, li pral pwopoze w, li pral di w, Men sa lalwa di nan pwoblèm ou genyen an. Se sa.
Lòt fason w ka fè l ankò, ou ka anrete al nan tribinal depè a. W al nan tribinal depè a epi w mande pou wè avèk yon jij. Sa se yon lòt bagay. Kontinye. Oke, se sa ke n ap di tout moun nèt. Emisyon sa se Jistis Lakay k ap aprann ou konnen anpil bagay. Ebyen, Mèt Rejinal, èske si m bay yon avoka kòb pou l regle yon dosye pou mwen, Dosye a pare byen. Eske avoka pran mèt nan konplo men eske lap remet mèt la dan. Non, tou depan de akò de prensip oubyen de kondisyon w gen avèk avoka. Pa bliye avoka, gen avoka ki entèlijan, yo gen la siyen yon kontra ansanm avè w pou yo pou yo fè yon dosye ansanm avè w. Tou depan de dosye a, ou gen yon kòb pou bay. Kòz dosye a se, èske fò konnen si se dosye penal, èske se dosye fini e sivil li ye. Si se dosye penal gon jan ou ka manyen l, si se dosye sivil gon jan ou ka manyen l. Ou ka bay avoka a yon premye vèsman pou kòmanse fè dosye a pou ou e lè dosye a fini e li ba w, ou ba l rès vèsman an. Tou depan de ki dosye dosye a ye, ki tip de dosye li ye, epitou ou pral konnen. Men gen de dosye ou bay avoka a kòb, ou ba l kòb la, ou ba l kòb la nèt. Ok nap salye Gerson Peterson bonswa zanmim se sa e m panse ke nan lavi yon moun dwe konnen aprann fè sa w ka fè e pa bat pou blofè pa bat pou di yon bagay ke w paka fè m panse ke gen anpil moun petèt lè yo pale de mèt Reginald petèt wap gade yo jan li pa gen yon ti fèy kay nan men li pa gen anyen lè yo pale de mèt Reginald piske nap viv nan menm anviwònman N ap pratike menm sòt d'aktivite, moun nan petèt vle minimize yon kapasite entèlektyèl, moun nan vle minimize katran detid ou fè aprè katòzan lekòl ou al nan inivèsite, moun nan vle minimize tout bagay sa. Ebyen, nou menm nou pa nou pa kite ògèy la pote n ale, sa fè ke nou vin avèk jistis lakay pou kapab wè kòman ke nou kapab ede nou konnen sa k jistis la, piske yon travay ke Radyo Televizyon Nasyonal ta sipoze fè, Mete yon emisyon ki la ki pou moutre popilasyon an konnen ki sa ki jistis lòske ou envite yon moun nan tribinal se pa paske ou rayi moun nan se pa paske ou pral pran prizon gen moun ki konnen mèt Reginald kisa ou kapab di moun sa yo imedyatman moun nan panse li metel tribinal yo tou panse ke li pral nan prizon.
Tou depan tribinal la gonjan fonksyone. Tribinal la li gen pwosedi. E sa e se sa n ap fè la. Se fòmasyon piblik la n ap fè. Se edikasyon piblik la n ap fè sou nan jistis lakay. Gen moun ki met nan tèt yo tou depi yo rive nan tribinal la an premye depi yo yo menm ki pote plent oubyen ki kouri al tribinal la yo panse se yo k tou genyen. E konsa tou gen moun ki konnen tou depi yo rive nan tribinal la yo p ap sòti y ap tou arete yo. Non. Jij la pa ka fè anyen ke lalwa pa di. Tou depan, lè mwen voye envitasyon ba ou, lè w gen yon manda nan men w, yo voye envitasyon ba ou, premye sa ou gade, ou kontwole dat la, dat manda a fèt la. Non an, èske se non ki sou li? Èske non an byen ekri? Ou fin kontwole dat la, ou kontwole non, kounye a kontwole motif lan. Ou gen yon manda denvitasyon, fò w ka konnen. Yo envite m poukisa yo envite m? Fò konnen poukisa yo envite w pou wè motif lan. Kounye a pou konnen nan motif yo mete a si pou pran avoka pou pran avoka, pou wè nan motif yo mete a tou si pou mawon ou mawon, nan motif yo mete a tou si pou si pou parèt tèt cho sou pale ou ale. Se la pou moun yo kontwole avan pou yo pou yo pa fè tèt cho. Lè yon manda vin jwenn nou, se pou n kontwole dat manda a fèt lan. Kilè nou gen pou n al tribinal? Non soulye a, èske se non li ye? E answit motif la? E answit kounye a la, ou pa pou konnen si pou pran avoka, si pou ale, oubyen si pou mawon. Ok, se sa, se sa e bon. E èske si moun lan mawon, èske se sa k ap meyè, meyè fason pou moun lan, si moun lan ta chwazi pran, pran, pran la poudre ke fèt li mawon? Tou depan de, de motif e, e tou depan de motif manda a. Si moun lan wè motif yo mete sou li an, Sil wèl li motif yo mete sou li a li pap ka defann li li pap ka soti la li gendwa mawon men mawon mawon an epa mawon mawon nèt non li mawon men li voye avoka li pran avoka li voye avoka kounye a avoka ap vini vin pale avèk jij lan premye li gendwa li gendwa avoka vin gendwa vin mande jij lan pou voye yon lòt envitasyon paske kliyan nan pat la men kliyan nan te gen tèl pwoblèm yon fason pou avoka ka konprann pi byen dosye a, motif envitasyon an. Pou l ka konnen sa pou l fè. Lè l fin pran motif la, li fin konprann paske envitasyon an gen yon plent k ap fèt kanmenm. Fò w al li, w al mande nan biwo grèf la pou w mande oubyen nan biwo sekretarya pou w ka konprann ki sa k gen nan manda a. Depi avoka a fin konprann ki sa k gen nan manda a, li gen dwa di kliyan an Tann yon lòt yo gen yon lòt manda ba ou epi tou avoka a vin ansanm avèl e pa fasil e pa fasil ke gen jij ki fèl men lè kliyan an akonpaye via avokal si gen tan garanti li ye pou jij lan li pa ta nesesè si pa gen krim si pa gen zak penal li pa ta nesesè pou moun nan ta pè pandan la avèk avokal pou yo aretel pandan l tou nan men avokal la li ta sipoze an sekirite menm konnen gen jij Ki pa pran avoka pou anyen, yo konn arete menm avoka a tout kliyan an pa bezwen l pou anyen, men pandan kliyan an nan men avoka a, yo pa ta sipoze arete l. Se sa.
Ki ki sa k ka koz yon jij arete yon avoka avèk tout kliyan? Sa ka ki motif? Se
vrè vrè motif la. Jij lan jij lan yo jij yo yo renmen gen gen respè. Gen avoka devan rezon l li ka di jij la nenpòt bagay. Juge la gen mo de pou repetel la lwa la lwa bal obligasyon de pou repetel mo sa wap aretel malgre arete a avoka se yon lot zak ilegal paske gen pwosedi. Pou ale pou avoka gen pwosedi. Fò ta ekri bawo a paske nèg la nan yon bawo. Sa vle di se li pa mèt tèt li. Fò ta ekri bawo a pou di ba bawo a ou gen tèl pwoblèm avèk tèl avoka, mete tèl avoka prè pou ou paske w ap gen bezwen l. Ou fè tout pwosedi an, men gen jij ke yo tèlman gen fòs, yo tèlman gen pwa, enpi tou yo arete ni avoka, ni kliyan. Men gen de mo depi ou repete jij lan.

E sitou se pa yon ka pou fè l menm. Si w di jij la e kòb li pran nan men lòt pati a ki fè e konsa l deside. Ou pa menm ka pwouve ke jij la te pran kòb. Sa yon mank degalye. Ok, ok. Ou konprann? Yon bon egzanp konsa ba w. Men e pou piblik la tou e moun k ap swiv nou tou ki nan sal dodyans lan. Ki pwopo yo ka lanse tou ki lakoz paske m konn wè ke gen de jij ki konn otorize yo arete yon moun ki nan sal dodyans lan ou dimwens Yo konn mande pou yo mete tèl moun deyò. Kisa k ka kòz sa tou? Paske, lè gen odyans oubyen jij la ap tande moun, moun nan gen dwa ap twouble jij la. L ap fè bri oubyen l ap pale anpil. Oubyen, oubyen l ap joure. Oubyen nan menm dosye a tou, l ap joure epi tou sa jij la l ap adrese tou epi tou jij la gen kontwòl li. Depi ou t sòti pou twouble jij la, depi ou t sòti pou pale anpil nan seyans lan, lè gen seyans sa yo se sitou lè gen odyans. Fò w ret an prensip. Se sa k wè lè w wè jij la ap vini. Lè lè gen odyans ou wè jij la pral antre anndan an e li pral li pral antre ou wè tout yo fè tout moun kanpe. Ou wè tout moun kanpe, lè jij la fin chita, jij la wè menm li pral mande tout moun tout moun chita. Sa vle di gon gon prensip. E si yon moun ki ta chwazi pa kanpe?

Fò n kanpe. Evite ou kanpe, evite ou jij la chita, evite tout moun chita. Depi ou sòti pou twouble tribinal la, ou sòti pou bay pwoblèm, jij la gendwa fè mete w deyò, konsa l gendwa di w, fè misye fè yon inèd tan mwen nan gadavi. Sa vle di y ap lage w wi, men y al mete w fè yon ti reflesi, yon ti reflechi nan gadavi. E sa. Tèt chaje bagay la konplike.
Nan yon jou ou nèk ka pran prizon pou kenbe si. Ou ka gade jij la mal la epi jij la fè m yon kote. Èske ou konn yon aksyon kote jij la ap di, otorize, pran tèl moun, met tèl moun dèyè mwen. Tèt chaje. Medam mesye nap raple w ke w nan w sou Radyo Vizyon Ayiti RVDA jounn egzatèmen an la kou Brezil nou nan Jistis Lakay mwen menm Mère Romilly avèk Mèt Reginald Laventure kap fè lepwen du dwa kap montre w kòman ke w kapab defann tèt ou kòman w kapab konnen sak dwa ak devwa Mèt Reginald kisa k dwa kisa k devwa èske w kapab Eseye esplike un petit peu pou moun kap swiv nou la. Yo toujou di gon slogan, gon mo yo toujou di an kreyòl ke tout moun abitye avè l, men tout moun pa konprann li, men tout moun tande l. Fò w konn kote twa pò kòmanse, kote l fini e kote pa lòt la kòmanse e kote l fini tou. Tout moun gen dwa pou yo viv, tout moun gen dwa pou yo manje, tout moun gen dwa pou yo di sa yo vle san ke yo pa deranje lòt moun nan. Sa se dwa, sa se dwa w genyen an. Ou gen dwa pou w defann ou, ou gen dwa pou w viv nòmal, ou gen dwa pou w viv byen, men fò w pa deranje pèsòn moun. Sa se dwa ou genyen an. Ou gen dwa a edikasyon, ou gen dwa pou w pale, ou gen dwa pou w esplike, ou gen dwa pou w di sa k fè w mal, men nan sa w ap di an, nan dwa w genyen an, pa deranje moun. Pa deranje moun paske dwa pa w la fini. kote pa lòt moun nan kòmanse a. Pa egzanp, yon jij de pè oubyen yon polisye k ap antre, ki pral antre kay yon moun. Ou pral antre kay yon moun ou pa gen jij de pè. Ou pa gen dwa. Ou pa gen dwa fè sa. Sa vle di moun nan lakay li, moun nan gen kay li, li nan dwa l, ou konprann, li nan lokalite l, li nan dwa l pou antre lakay li, fòk gen yon jij de pè. Se sa lalwa di. Nou paka vin vyole dwa moun nan pou w di w ap antre anndan kay moun nan. Gen polisye menm ki menm eseye fè l antre anndan lekòl. Se paske polisye sa menm pa konn dwa l tou. Li pa konn twòp dwa l fini ki fè l ki fè l fè sa paske l konnen pou enstitisyon lekòl ou pa menm ka antre la menm. Bon sa menm ou mèt te akonpaye avèk jij de pè. Yo di w dwa, yo di w e, enstitisyon sa yo, ou pa menm ka antre ladan yo, amwenske ta gen yon flagran deli, ta gen dife, oubyen ta gen tire, oubyen ta gen yon bagay egzajere, yo ta fè apèl ansanm avèk ou. Sa se, sa se dwa, e dwa nou genyen pou nou defann nou, e se dwa polisye a genyen tou li menm pou l fè sa lalwa mande, men fò l pa vyole dwa pou la. Devwa, bon devwa a se, devwa a se sa ke nou, nou konnen pou n fè. Se sa nou yo aprann nou pou n fè. M p ap fè anpil etalaj devwa sivik, si w al ladan l ou jwenn anpil bagay ki konnen, ki fè nou konnen devwa nou, kòman pou n viv byen, kòman pou n viv avèk moun. E se konsa li ye. Yes, medam mesye n ap kontinye, n ap kontinye. Alò, pa egzanp, ou sou machin mwen, m pran egzanp mwen sou machin mwen m ap kondui, epi gon polisye ki rete m, epi l di mwen, desann machin nan. Èske polisye a gen dwa mande m desann machin nan? Mwen menm eske tou mwen dwe tande polisye an pou m desann? E paske polisye a pa konn dwa l, se menm dwa a n ap pale toujou la. Se paske polisye a pa konn dwa l e l pa konn devwa l tou. Paske ki fè li ka mande w pou desann machin nan. Paske polisye a premye sa l konn fè, polisye a se lisans l ap mande w. L ap mande w lisans, l ap mande w papye machin nan, l ap mande w tout bagay sa yo. E answit kounye a, si w pa legal, polisye a ba w kontravansyon. Se sa lalwa di. Mèt dakò, èske si polisye a pèsiste li di fòk mèt desann machin nan a, èske m ka rèt desann?
Fòk ou desann oubyen pou l fouye oubyen pou desann pou fouye? Fouye machin nan pou m desann?
Non e.
Li mizye fouye machin nan misye di fòk desann met pye m atè. M ap aprann tout oditè oditris k ap swiv nou la, menm jan yon polisye pa gen dwa antre lakay ou san jij de pè, Ebyen lalwa di ke machin ou, machin nou k ap kondi a, machin ki pou ou an, se domisil pwolonje li ye. Lè w anndan machin ou, se kòmsi ou anndan lakay ou. Polisye a pa ka antre anndan lakay ou vin pran ou, men nan machin ou tou l pa ka fè w desann machin nan, l pa ka fouye machin nan san jij de pè paske lalwa di machin ou se domisil pwolonje li ye. Yon moun k ap kondi, polisye a mande w. E lisans mwen nou pa men machin ou ba li l men desann machin si l mande w desann machin nan di li lakay ou ye si nan ee domisil pwolonje w ye si l vle w desann machin nan li vle fouye machin nan fòk gon jij de pè polis la pa ka fè anyen dayè depi polis depi polisye a wè w konn dwa w l konn devwa w polisye a ap repliye l kanmenm. Wap di polisye a non pap desann machin nan, ni pap fouye machin nan paske se lakay ou ye, se nan domisil pwolonje ou ye, fòk gen jij de pè. Se sa lalwa di. Yè m dakò avè w men gen anpil polisye tou pa egzanp si polisye sa ta fè frekan li ta leve men l sou ou dèske ou pa vle desann machin nan kisa lalwa ap fè nan ka sa?
Bat lè w nan mouvman sa yo polisye a ou santi polisye a pral sou vyolans Bat pou pran nimewo kòd, yo gen yon kòd sou yo, bat pou bat pou pran yon bagay pou ka idantifye, bat pou idantifye polisye a. Si polisye a ba w kou kounye a la ou prale tribinal pou li. E se si y ap y ap envite polisye a non sèlman antanke polisye y ap envite l men y ap envite l antanke yon senp sitwayen tou ki te ki te bay sa vle di yo ka envite l sou de sans antanke polisye E antanke yon sitwayen ki fè dezòd yo ka envite l. Wi gen mwayen pou polis pou moun yo bay baton an pou l rele polisye a lajistis men fò w konn kiyès w ap rele paske lè w voye envitasyon an lè w voye manda a fòk li gen non moun nan fòk li gen non moun nan ladan l oubyen fòk gen kòd moun nan ladan l. Ok medam mesye nap kontinye nap raple w nou sou jistis lakay wap swiv jistis lakay ki sa w dwe konnen kòm devwa w avèk dwa w nap kontinye medam mesye Men kounye a la e Mèt Rejinal e e pa egzanp nou pale de ankèt e konbyen tip de ankèt ki genyen? Eske le tribinal de pè an mezi pou kapab fè yon ankèt?
Ankèt. Gen de tip dankèt, m kapab di, si nou te di konsa oubyen kòm tribinal la kòm tribinal la se yon sèl li ye, se sa yo toujou di, tribinal la se yon sèl li ye, tribinal la pa divize. Sa vle di ke ou pran tribinal de pè, ou pran pakè, ou pran premyè enstans, se yon sèl yo, yo pa divize. Men gen yon diferans ki genyen ant ankèt tribinal de pè avèk lè jij denstriksyon fè ankèt. Ann pran ankèt tribinal. Tribinal depè a gen dwa fè yon konsta sivi de ankèt oubyen tribinal depè a gen dwa fè yon ankèt. Gen dwa gen 2 moun ki k ap batay, ki nan kont, enpi tou oubyen toulède blese. Jij la bezwen wè kont kiyès ki atake lòt an avan pou l ka deside. Lòt avoka a, li menm li gen dwa li gen dwa di jij depè a, enben m ap plede w M mande w pou deplase avè nou. An n al nan zòn nan, al mennen yon ankèt, al pale a moun nan zòn nan, paske. Lè dyèl la, lè diskisyon an, te gen anpil moun nan tèl lokal ki te la, kounye a la, jij de pè a. Sou demann de kè? Sou demann avoka w? Sou demann avoka.
Ok. Sou demann avoka, e lè sa a, yo, jij la gen dwa di toulède avoka yo ap antann yo pou yo, paske jij la p ap deplase pou ou san w pa peye l non.

La lwa
Wi la lwa dakò pou jij la deplase sou gon frè pou sa sof ke jij yo konn pran plis kòb men gon tak gon frè ki la menm ki di se tan kòb depi jij la ap deplase se tan kòb men jij de pè yo konn pran plis kòb. Yon ti mosyon, eske se nan nenpòt dosye pa egzanp gen yon aksidan k fèt gen yon moun ki mouri nan aksidan yo bezwen yon jij de pè eske y ap gon frè ki ap bay pou deplasman jij la? Non si se ankèt piblik si se ankèt Leta li ye se ou konprann e pa bagay prive se yon bagay piblik li ye sa Avan ou kontinye m ta vle ou etabli yon ti diferans ki genyen ant ankèt prive avèk ankèt piblik pou tout moun k ap swiv nou la. Ankèt prive yon aksidan ki fèt yon aksidan ak machin fèt oubyen yon moun ki mouri oubyen yo leve non ou leve nan yon zòn epi ou jwenn yon moun ki mouri sa se yon bagay se leta se moun ou jwenn mouri avan ou leve kò a E fo ale pou yon jij depè pou jij depè a vin fè konsta ke gen yon moun ki mouri. Sa se sa rete nan wòl leta pou konnen e kijan moun sa fè mouri, kòman moun sa fè mouri. Men avan yo leve kò a, avan yo rele mòg vin pran kò a, fòk gen yon ankèt, fòk gen yon ankèt ki fèt oubyen fòk gen yon konsta ki fèt. Konstan. Eske Godiv antre yon ankèt avèk konsta pou li fè? O gen gen gen gen gen diferans. Nan, anpale, se kesyon n ap poze yo. Nou bezwen klere, klere antèn.
Pou fini avèk e privè avèk leta. Sa vle di lè se ou menm pèsonèlman ki bezwen jij la leve w ap peye w ap peye jij la pou jij la deplase men lè se yon bagay piblik li ye se yon bagay leta li ye se yon sa k pase a se yon bagay leta gen responsabilite pa l pou l jwe ladan l nòmalman fò jij de pè a deplase san yon goud sof ke lè nan ka sa w e pa gen kòb ou konn mal pou jwenn jij de pè tout jij de pè yo konn mawon sa k di yo gen pwoblèm oubyen yo pa twò enterese paske yo konnen Konsta sa pa gen kob ladann.
Mira. Ok na pale non an an an tou fè an ou eske ou tou eta e Non m poko non kisa w te di m ankò? Ti diferans pou piblik lan antre konsta epi yon ankèt. E konsta a se se jij la ale pa egzanp nap m tounen sou menm moun ki te mouri an jij la prale pou fè yon konsta li pral fè konsta ke li wè yon moun mouri lap ekri kòman de wè moun nan kouche ki rad ki te sou moun nan Ki twoubalh li jwenn ki sa l pa jwenn l ap ekri l ap ekri sa se konsta sèlman men si moun nan ap fè yon konsta swivi dankèt oubyen l ap fè ankèt sèlman li bral nan zòn nan e kesyon l ap poze tout moun nan zòn nan ou konprann sa m di w la ankèt la se kesyon l ap poze tout moun nan zòt la nan zòn nan ki diferan avèk ankèt jij denstitisyon an jij denstitisyon an gen dwa mennen ankèt jiskaske la li abouti. ak sal bezwen an men jij de pè a li menm lap mennen ankèt lap mennen an limite poul ka konnen kòman bagay la ye kòman bagay la te ye kòman bagay la fè rive men apre sa li pral fè pwosè vèbal dosye a pou dosye a gendwa al pi lwen si poul voyel pakè l voyel pakè oubyen si pou dosye pakè yap voye dosye a al tribinal denstriksyon jij denstriksyon menm ap apwofondi ankèt pal la li menm. Ok nou dakò nou dakò bon pa egzanp an di ke eske ankèt la gon gon de tan byen detèmine pa egzanp. Yon ankèt ka gen 1 an, ka gen 6 mwa, ka gen 2 zan. E si tout fwa ke ou pa janm abouti avèk yon rezilta, kisa k ka koz pou kapab pouswiv? Fòk ou abouti a yon rezilta. Ankèt, yo konn ba w ankèt, yo konn gen yon ankèt, yo konn di jij denstriksyon yo ba l 6 mwa, yo ba l 1 an pou l fini ankèt la. Yo konn di jij enstriksyon yo ba li sa. Pakè konn di jij jij denstriksyon an sa. Oubyen presyon konn, presyon piblik konn fè ke yo mande jij, yo bay jij denstriksyon an yon dèle pou l, pou l bay rezilta. Sof ke li menm jij denstriksyon an tou. Li konn rive nan dèle yo ba li a. Si yo ba l 1 an, lè l rive nan 1 an, li pa abouti, li pa abouti, li poko fini avèk ankèt la, li konn mande alonj. Li konn mande pou yo ta ba l yon 6 mwa oubyen yon 2 mwa anplis ankò pou l ka fini. Wa. Ok, m dakò, m dakò. Pa egzanp, lè nou pran, nou pa l, nou pa l oze nou pou n, nou pa l oze pou m site kèk non. Nou pa l oze pou m site kèk non. Alò, yon jounalis tankou Jean Dominique,

Lè w pran egzanp dosye Jean Dominique lan, ki ki kòmsi ki stil yo itilize? Yo toujou met dosye Jean Dominique lan nan rekòmanse, yo retade l. Pa egzanp, y ap chanje jiridiksyon tanzantan. Chak lè w chanje l ou pran yon lòt, se rekòmanse. Yo jwe, yo fè l tounen yon dosye politik, chak gouvènman k moute, Yo jere l on jan. Lè w pran on pre, lè w pran e kloti gason ki te sou li avan, tout moun te wè kloti gason te tankou moun ki t ap fè on on travay serye. Manda kloti gason fini kòm jij denstriksyon, paske jij sa yo konn gen on manda senkan oubyen setan, konsa. Manda e jij denstriksyon e kloti gason fini pandan l ap mennen ankèt pou Jan Jan Dominik e sa e sou prezidans Aristid. Aristid pa renouvle manda misye. Alè di ankèt la tonbe, sa yon lòt, sa sa gen yon tan k pèdi. Paske manda misye pa renouvle. Kounye a, pou pran yon lòt jij denstriksyon ankò. Rekòmanse. Rekòmanse. Ou konprann? Chak gran rekòmanse rekòmanse vin fè ke Jean Dominique pa janm ka jwenn rezilta paske nou toujou nan rekòmanse avèk avèk dosye a. Men kè nan dènye nivo dosye a ale ye la se dosye ke yo endekse moun. Men yo endekse moun apre sa m pa konn anyen ankò. Yo di yo jwenn moun ki komande, moun ki fè yo a, men apresa nou pa konn anyen ankò. Konsa. Tèt chaje. Men mèdam mesye nap kanpe la pou jodi an paske pa ple gen emisyon sa nap gen poun fèl chak weekend hein. Nou pral planifye avèk yon lòt producteur ki pral gen poul kolabore avèk nou petèt nou ka fèl le samedi ou du moins dimanche. Ebyen nap di tout moun nèt randevou kase chak weekend pou Jistis Lakay kap ede w konprann tout dwa w ak devwa w Trè byen. Mèt Reginald yon dènye mo ou di w mesye w bagay ke w ta sipoze di w pa t di l pou n kapab klotire. Non, n ap di moun yo jiskaprezan ki poko swiv oubyen ki pa t la, ki pa t swiv emisyon Jistis Lakay yo ke y ap jwenn li sou rezo sosyo e tout youtoubè yo yo pral jwenn li e answit kèlkeswa kesyon nou genyen nou mèt ekri l anba live la oubyen anba chèn